Baye mari. Zen an pwès ti moun. Baye mari. Baye mari. Avè di la. Nan tout sa k pa bon. Baye mari non. He he. Se zen silvouplè. M ba yon mari epi pa nou ko sipòte m Kòmsi nap kite m tonbe timoun Èske nap kite m tonbe Èske nou pap pase men pran m Èske nou pap di m randevou o somè Nap kite m tonbe bon m pral pale E kounya m pral pale Fò m pale avè nou Pandan map pale avè nou an fò nou tou pase sou sit lan la pou nal achte 85 dola yon bon krèm ki ka fè w nenpòt 4 mwa wap pase l sou epi se bon bagay bagay rose bagay jaune m pa bay krèm blanch paske wè krèm nan eske tout moun la pa konnen safran se yon bagay ki fè po bèl fòk krèm nan gen bon safran ladan l pou l fè po bèl safran se yon bagay ki natirèl li ye li vrèman natirèl se bagay lokal ye bagay ki sot nan tè nou safran ye e ou ka ou ka pran safran ou graje l konsa epi ou pase l sou men lè ou pran safran sa a ou mete de ti bay ladan ki pou eksite bèl ou li vrèman bon m pa fè bagay ki pral kraze moun bagay ki pral fann po moun bagay ki pral bay moun gwo glòb bouton bagay no okontrè l ap retire pou ou Lap bon ti vizaj menm jan a fednaelle. Fè screen ti moun fè screen. Humm. Fè screen. Fè screen fè screen. Kèt gadon bèl bouzen sa hein gadon zye bouzen an gen mesye. Gadon bèl bouch hein. Bouzen an gon bèl bouch. Bouzen an gon bèl bouch. Blond, banm baw pa blond lan. Dlo di konsa. Map domine w. Se swa w mouri oubyen m mouri. Men toutotan ke wap viv, se pou map domine w. Map domine w jiskaske w mouri antre anba tè. Toutotan ke wap viv, mwen la pou m domine w. Map domine w. Tout otan ke wap viv, tout otan ke, tout otan ke wap pale kaka sou mwen mwen map domine w jiska sko mouri antre anba tè. Wouyy Renard, Carline, ou tap swiv? Ou tap swiv ma chérie. Yes map domine jiskaske w mouri an tranbatè tout otan ke wap pale kaka sou mwen mwen map domine w ok oh gade yon bèl timoun hein kisak fèl bèl konsa a fedglo fedglo monte sou sit lan menm jan nap monte la anba live la monte sou sit lan Monte sou sit lan pou nou òdè avan m pale bòt mwen m bon anpi m pap pale. Nou pa vle monte sou sit la m ale m pap pale. On ti krèm pou 25 dola pou diva m yo pa ka sipòte m avè l. Hein epi lò gen sa lè w pran l konsa la diva m yo cheri m yo bebe m yo mon amour m yo lè w pran l konsa a. Lè w pran l konsa la, ou pa konn ki sipò w ban mwen. Lè w pase sou sit la epi w pran l konsa. Ou di men, m vin sipòte Fednaelle. Men, lè w pran l konsa, ou pa konn sa w fè pou mwen non. Ou sove m. Ou sove pitit mwen. Ou sove m. Ou ankouraje yon jèn fi. Yon jèn fi k ap konbat lavi nan Pòtoprens depi a 18 an. Yon jèn fi depi a 18 an kap konbat lavi nan Pòtoprens. Kap goumen avèk yon rèv. Depi a 18 an kap goumen avèk yon rèv. Li fin lekòl a 20 an. Li antere papa la 22 an. Li antere papa l. Papa l mouri. Li monte sou kanèl li fè retrè l antere papa l a 22 an. A bon, pou m pa fyè si yon moun di m bouzen? Enben, si m pa fyè de tèt mwen, lò moun di m bouzen, a 22 zan m antere papa m. Papa m mouri a Lagonav, m rantre Pòwoprens m vin fè retrè sou kanè m pou m fè antèman papa m. Yes m fyè. Gen de moun ki ap di w k ap joure w li pa konn kote w sòti, li pa konn sa w pase. Li pa konn sa w pase nan vi w. M fin lekòl a 20 a 20 an. A 22 zan papa m mouri, m monte Pòtoprens m fè retrè sou kanè m m al antere papa m. Yès mwen fyè paske m s on bèl bouzen e m s on bouzen ki eklere e m s on bouzen ki endepandant. Si w pa t konn sa met sa nan kràn ou jodi a. Fednaelle s on bouzen ki endepandant, ki eklere, ki antere papa l a 22 zan. Ok? W ap joure m toujou? Wap dim bouzen toujou? Humm. Dim non, wap dim bouzen toujou? Ebyen, al sipòte bouzen an. Al sipòte m! Al sipòte m, meni. 134 dola, gade sou sit la anvan pou wè pri a. 134 dola! Wap gen tout sa. Manny. Selman 134 dollars. Li selman manke savon an. Wap genyen. Pou sipote Fednaelle. Sipote Fednaelle. Sipote Fednaelle. Al sipote Fednaelle. Yes. Al sipote Fednaelle Manny. Nap nap jwenn li konsa. E nap jwenn yon gan pou nou pase krem nan. Paske lew pase krem nan avek menw li pa bon. Fòk nap jwenn yon gan ladann pou nou pase l. Men li, nap jwenn li konsa. Epi ou pase men, ou pase yon men ou pran l, ou di bon, m sipòte Fednaelle. Mwen sipòte Fednaelle. Yes, yon fanm kap viv, yon fanm kap travay, kap konbat a lavi depi a 18 an, gade yon kay li rete. E pa gason non kap fèmen l ba li. E li k anfème l pou l viv ak pitit li. Humm pou m pa fyè de tèt mwen. Yon fanm k ap leve a 7 è di maten pou l al nan tounaj, l ap fè jounen san manje, l ap rantre lakay li a 8 è di swa. Yon fanm k ap fè chak jou nan tounaj ki tèlman travay kò l kraze l malad l al kouche sou kabann lopital. Pou de pitit li. Mwen fyè. Mwen fyè si w ka ap rele m bouzen jodi an. Paske wi, m fè l pou pitit mwen. Pou pitit mwen gen yon bèl vi, pou pitit mwen respire byen, pou pitit mwen ka manje yon pòm, ka manje seriz, ka manje rezen, ka manje ka bwè elevir, pou pitit mwen ka bwè yon bon ji, pou pitit mwen ka manje chak jou, manje maten, manje midi, manje swa. Pou pitit mwen byen respire, pou chanm pitit mwen gen yon esi ladan l. Pou pitit m ap dòmi yon chanm ki friz, k ap fè glas. M fè l pou li. Wi. W ap toujou di m bouzen? Hum? Pou pitit mwen nan yon bon lekòl. Pou pitit m ap pale franse, menm si nou di m pa konn pale franse, m pa konn pale. Wi, m pa konn pale, m pa konn pale franse. Men pitit m ap konn pale paske m mete l nan yon gwo lekòl.

sou sit lan ki se www.fednastore.com fednastore.com ou wouj wap achte sa ou nwa wap achte sa pwofite pwofite monte sou sit lan m bezwen 20 mil moun kap gade m la Pwofite monte sou sit lan pou w achte l. Se konsa w ka sipòte m. Lè w achte sa, se lè sa m ka di ke w ap sipòte Fednaelle. Ou pa kè de moun k ap rele Fednaelle, di Fednaelle dat yo. W ap achte sa pou sipòte Fednaelle. Sou sit la, a 25 dola, w ap monte pou achte sa pou sipòte m. E a 15 dola w ap achte sa. Ou gen yon savon ki pral pèmèt ke w benyen. E wap kite Kim nan fon ti tan sou ou apre sa wap rense vizaj ou Ou gen dwa pral sòti ou pa vle fè mekòp Ou achte savon an ou savonnen vizaj ou ou kitel fon ti tan apre sa w rense l ou just bzzz wè epi w sòti Sèl nan nan Faith Glow wap jwenn yon bwat yon krèm konsa kap dire w 3 mwa pou 85 dollars sèlman Faith Dlo w kap ba ou yo. Selman fed dlo w kap baw krem pou 85 dollars ki konsa. Fon screen pou mwen ti moun. Selman nan fed dlo wap jwenn yon krem konsa pou 85 dollars. Selman fed dlo. Pou jwenn yon ti bokit krèm konsa pou 85 dola. Sa wap fè nenpòt 4 mwa wap pase l. Paske wè, krèm nan tèlman gen yon bon grès ladan l, krèm nan tèlman gen yon lwil ladan l, ou pa bezwen anpil pou pase l sou ou. E moun cash app yo, moun zelle yo, sipòte Fednaelle sou cash app. M deja gen 7 fanatik mwen ki sipòte m sou cash app zelle. Cash app zelle yo mezanmi, cash app zelle mwen. Cash app mwen zèl mwen fanatik yo siw pa vle monte si w pa vle achte krèm ou pa ka sipòtem nan biznis lan pase sou cash app zèl sipòte fednaelle sipòte fednaelle sou cash app zèl sipòte fednaelle. E konsa m danse wi. Map fou pou ou tou lovely, cheri map fou pou ou. Map fou pou ou. 20 mil moun kap gadem la fè vit. E an plus, m pral pale, kounya m pral pale. Nou ka remake ke m pa gen bag nan dwèt mwen. Nou wèl? Nou ka remake, e moun kap di m gen zonbi rebèl yo nou wè? Lè wap sèvi avèk fedglo ou pa nan zonbi rebèl cheri. Ou pa nan zonbi rebèl. Se moun nwa m ye, se yon krèm moun nwa map sèvi. M pa nan zonbi rebèl. Mwen pa gen zonbi rebèl nou wè. Yon moun nwa m ye. M son moun nwa map sèvi avèk yon krèm pou moun nwa, li pa banm zonbi rebèl. Gadon bèl zye hein, gadon bèl bouch, gadon bèl dan humm humm gadon bèl zye hein. M pa gen zonbi rebèl. M pa gen zonbi rebèl. Ok, pou moun ki te konnen Fednaelle te fiyanse. Pou moun ki te konnen Fednaelle, Fednaelle te fiyanse. Fednaelle te gon bag nan dwèt li ki te dil fiyanse. Fednaelle te gon bag nan dwèt li ki te di Fednaelle fiyanse. Bon, yo fè m konnen ke poko gen moun ki pase sou sit lan, pa vre? M konnen ke pa gon grenn moun ki pase sou sit lan pa vre? Ebyen poukisa nap fèm pale la? Nou bezwen zen, nou pap achte. Ebyen lè nou pa sipòte m. Lè nou pa sipòte m kiyès kap fèl? Yes cheri m pa kriye ankò. M pa di w M pa di w fanatik Blonde yo rele m, fanatik Flore yo rele m, fanatik Ruth yo rele m, e menm fanatik Shushie yo rele m cheri. M pa nan kriye ankò. Oh! What the fuck? What the fuck? Mama! Hey! Mama o! An! Hey! Mama. Hein? Mmerdeuu. Mmerdeuu. Monte, monte, monte, monte. Yo fèm konnen poko gwen, poko gwen grenn moun ki pase sou sit lan ka chete pa vre? Wap gad live la sou televizyon. A wè di telefòn nan nan menw wap li kòmantè. Sa sa fè w fè yon ti pase sou sit lan w òdè sa pou 25 dola? Sa sa fè w pran sa pou 15 dola? Sa sa fè w pran sa pou. 85 dollars mezanmi mezanmi gad valè krèm m bay pou 85 dollars la sa sa fè w pase pran sa pou 60 e pou 15 pou 25 dollars pou mwen sa pou 15 dollars w achte ti lwil la w achte ti krèm vizaj lan pou fè ti vizaj ou fre. Tout moun te konnen m te fiyanse pè jojo. Wi pè jojo m tap gade pè jojo tap bay siyifikasyon bouzen li telman bay li bon mwen m pat konn tout e lè pè jojo fin bay li a mal sou google epi mal chèche m jwenn li bon bon bon nè boule m lage nèt en samdi non e pa samdi non Pa sa m di non E pa sa m di E pa sa m di Si nou gade byen n ap konnen m te gen yon bag nan dwèt mwen pa vre M te gen yon bag nan dwèt mwen sa vle di m te fiyanse Se zen silvouplè 85 dola E pa bliye ke nan semèn nan Map mete Nan semèn nan nap konn kilè shop la ap ouvri Fòm site non w cheri Kimi Auguste Augustin Kite w la Map kite w la cheri Rose. Elma, Wi cheri. Stacy, Tout moun konnen m te fyanse pa vre? Ebyen si nou pral sipòte m, kote n voye m? Nan kisa n lage m la a si nou pa al sipòte m? Nou bezwen m pale, nou pa monte sou sit lan. Enben m p ap pale. M p ap pale! Louise, Louissaint, Johanne. M p ap pale! Mezanmi, kote team Fednaelle yo? Kot Fedlovers mwen yo? Fedlovers mwen yo, kote nou? Fè m wè nou anba live la. Wè, voye ti kè pou mwen. Peze peze pou fè mwen nou anba live lan Fedlovers yo kote nou Fednation mwen yo kote nou Fednation mwen yo Fedlovers mwen yo kote nou voye ti kè pou mwen anba live lan voye ti kè paske Enock pral fèm pale Yanick voye ti kè anba live la pou mwen met ti kè yo pou mwen poum kòmanse pale yes voye voye voye voye seze silvouplè. Sezi! Sezi silvouplè sezi Ebyen m pral pale cheri Kòm m konnen gen anpil moun la e pou sa yo vini Yo vin pou m pale Fò l 20 mil moun la Tout moun ki vin M konnen gen anpil moun Gen anpil moun ki vini pou yo te konn anpe de enpe de pwodui sa a ki se krèm fetndail la Fetglo Fon ti screen pou mwen fed dlo. Ew wèl ak krèm sa lèw fin metel? Krèm sa lèw fin metel li pa kite sant. Li pa gen kòm si odè ki pral deranje mariw. Ou ka pral dòmi la ou pa met pòfen sou ou, ou pa met spray sou ou pou dòmi, ou mete krèm nan sèlman epi mariw ap diw, Humm cheri, sak santi bon konsa? Oh my God! Oh my God! E timoun pa pran nan fo krèm. Wè krèm ki pou moun wouj lan? Wè depi wap metel fok ou jwenn li konsa wè m pat vle montre nou koulè krèm nan non m te vle nou pran yon surpriz nou wèl ayayay ooh humm krèm nan santi bon oh my god ahh humm moun kap di figim plen fòt deyò nou wè men map pase krèm humm oh my god timoun fè skounn. Ohh oh my God first queen ohh my God ooh God yo kèm santi bon ohh ooh depi wè krèm nan se pou moun wouj li ye li pa sipoze di li sipoze yon ti jan mou nou wè paske se li ou pral pase sou po e se pa sa nap jwenn non paske sa map prezante nou an li gon ti bagay sou li nap jwenn e nou kap retirel e nou kap debouche koka a. 2 bout chokola oh my God nwè menm pasel sou mwen nan live la nwè ayy humm kèm nan santi bon humm humm humm ayy ayy kèm nan santi bon mama mama mia Dios mio. Bel bouzen figiron cheri bel yeux Ay Ay oh 20 mil moun fè screen pou mwen Fè screen voye pou mwen kote moun Instagram mwen yo Nou wè Men mwen nan yon live ki fin pase yon krèm sou mwen Men mwen. Oh yo gen soti fanm ki gen tou bote fanm pou pè a. Kado tou bote. Kado tou de bote. Yo gen soti fanm ki gen tou de bote se fanm pou pè. Gade. Wouy, Lenèt, Alcide. Melvin ka wi. Ay. Wè, m sot pase krèm nan la, m santi m beni. M santi ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Gade w krèm sot pase sou mwen.

Lèw fin pase krèm sa sou, ou pral rankontre yon gentleman ki gon bèl berejèn. Lè konsa di l, cheri, kite manje mwen wi. Cheri kite manje mwen. Cheri kite manje mwen. Hey banm di nou yon bagay ti moun anpil moun mwen kap voye de screen ban mwen kap dim konsa ke e fednaelle m wè screen ki di ke e fednaelle um, fè tel bagay tel bagay pou pikapo yo pou manje banm di nou gade m byen pou nou wè si fednaelle ka manke manje gade m byen pou wè si fednaelle pa ka achte nenpòt pla manje e anplis Sendomeng! Nou konn Klass Restaurant ki se youn nan pi gwo restoran ayisyen genyen nan Sendomeng. Klass Restaurant ki Las Americas. Las Americas li ye, Klass Restaurant. Ebyen mwen son vip nan Klass Restaurant. Wè nan Klass Restaurant, m ka manje sa m vle. 3 fwa pa jou, mwen ka manje nan Klass Restaurant. Mwen gen Mwen vip nan klas restoran sendomeng wè lèm sendomeng lèm sendomeng m pa achte manje pou m manje lèm sendomeng mwen gen kat vip nan klas restoran ok Gabriela Gabriela ma chérie mwen genyen Kat vip nan klass restoran sendomeng wè lèm sendomeng mwen pa achte manje mpa depanse yon goud nan manje sèlman al nan klass restoran ki las amerikas tou prè ole a las amerikas tou prè ole an se la mal manje se la tou wap jwenn studio blondedy pral ouvri sendomeng nan se menm kote a liye pa bliye kem ka sendomeng pou ouvèti studio blondedy an. La Sendomeng, an Out. Ebyen se la mwen manje nan Klass Restaurant, se la m manje e mwen vip nan Klass. Mwen vip nan Klass Restaurant Sendomeng. M wè gen moun k ap di konsa, oh, m te di kite manje pou mwen. Se nòmal, si w abitye w avèk yon moun, se pa sèlman lè w gen yon relasyon avèk yon moun ou abitye w avè l ou ka di l kite manje pou ou. M se yon moun ki travay chak jou, maten, midi, swa. Defwa m konn al nan tounaj, m ap bay 3 400 dola lakay mwen pou fè manje, epi m grangou nan tounaj wi. M konn ap bay kòb pou fè manje lakay mwen m grangou nan tounaj wi, e lè m rive lakay mwen m p ap manje non, paske m gentan fatige nan wout lan, gaz gentan plen m, e pa manje m wè devan je m. Se al dòmi, benyen dòmi. Nou ta wè yon fanm tankou Fednaelle pa k achte yon pla manje pou 1000 goud, yon pla manje pou 1000 goud pou l manje, gade m byen. E. Sesi, nan Sendomeng, mwen gen restoran gratis pou m manje, mwen vip nan restoran Sendomeng. Se nòmal si w abitye a yon moun ou ka di l kite manje pou ou pou manje. Si m pa t abitye avè l, ou panse m t ap janm di l kite manje? Gen yon abitid ki fè m di l kite manje pou m manje. Gen yon abitid. Tout moun gon grenn zanmi w. Ou ka ou abitye avèl ou gendwa grangou di a m grangou wi m grangou anpil wi e m te grangou anpil jou sa vre men domaj m pat gen tan m pat gen tan jwenn manje a paske m te fè sa m tap fè a te pran tout tan m jou sa m pat gen tan al manje a e jou sa m kwè m te dòmi grangou si m pa twonpe m m te dòmi grangou jou a paske nan nan nan rès nan kote nou te ye an nan tounaj lan pat gen manje m te dòmi grangou jou sa pat gen manje kote m te ye nan tounaj lan. Joza m dòmi grangou e se te yon e sak fèm pat manje paske m tap viv yon sitiyasyon ki te difisil sendomeng mwen te vrèman gen yon strès ki tap pase m m te strese m te vrèman gen yon strès epi m vin leve nan maten mal nan tounaj m pa manje vwala ke m choute m choute m choute paske m te gen videyo kowkwola m tap choute videyo kowkwola tablo rèv mwen m tap choute m pat gentan manje al nan tounaj la e sak fè m te di kite manje an pou mwen domaj m pat gentan manje e jou sa m dòmi grangou. Ase m pat gen tan al manje manje an. Ebyen, kòm nou konnen Fednaelle te fiyanse, devan nou tout la sou Facebook, Youtube, Instagram, Fednaelle te fiyanse. Fednaelle gen 3 mwa depi l pa fiyanse ankò. Fednaelle te remèt bag la, ok? Sispann di Fednaelle fiyanse. Fednaelle pa fiyanse. Fednaelle gen to. Fat e souko, m pa dil pou moun kap vin dim betiz yo non, em pap jistifye tèt mwen non, mwen dil sèlman pou fanatik mwen yo, fanatik Fednaelle yo, Fedlovers yo, Fednation yo, nou te konnen Fednaelle te fiyanse eben Fednaelle pa fiyanse ankò depi 3 mwa. Fednaelle gen 3 mwa l pa fiyanse ok, Fednaelle gen 3 mwa depi bag la sot nan dwèt li. Nou menm ankò k te toujou ap mandem kote bag la, kote bag la, eben mwen gen 3 mwa bag sa pat nan dwèt mwen ankò paske m te remèt bag la. Mwen te chwazi remèt bag la avèk moun ki te ban mwen l nan. 3 mwa depi m pa fiyanse ankò. M te remèt bag la. Jan nou renmen maryaj, fanm ayisyèn. M pa konn nou t ap janm remèt yon bag konsa non. Ebyen wi, mwen menm m te chwazi remèt bag la paske m gen 3 mwa depi m pa fiyanse ankò, dakò? 3 mwa depi Fednaelle pa t fiyanse ankò, Fednaelle te remèt bag la. Fednaelle te jis ap viv. Fednaelle t ap viv, Fednaelle pa t gen pou l te vin pwouve anyen pou di ke m pa fiyanse ankò. Kòm se konsa sa pase, m oblije di nou sa, m te gen 3 mwa m pa t gen bag nan dwèt mwen. 3 mwa m pat gen bag nan dent mwen ankò ok fye sa la te kraze byen de tan ke nou pat okouran fye sa la te kraze avan menm ke nou pat okouran fye sa mwen te deja kraze pase m gen 3 mwa m te retire bag la nan dent mwen m te remèt li pase bag la te twòp pou mwen ok. Wi map mete minit lan. Men se lèm fin vann se lè map vann krèm nan achte krèm nan kounya m pral met minit pou nou. A vrai dire Ebyen cheri ou konn bagay yo deja. Ou konn bagay yo deja. But nou ka al verifye foto si nou vle, nap wè foto m genyen depi 3 mwa sou Facebook, nap wè ke m pat gen bag nan dwèt mwen. M te remèt bag lan. Ok? M pat gen bag nan dwèt mwen nan foto sa yo. Defwa gen foto wè kap poste foto yo te la deja. Ok? But m pa gen anyen pou m di plis, m pa gen pou m pale de ex fiyanse m. M pa gen poum di anyen de plis ke depi 3 mwa m pat fiyanse, m pa fiyanse ankò fanatik mwen yo, Fednaelle se yon fanm ki kap viv endepandant avèk 2 pitit li, Fednaelle se yon fanm ki selibatè. Selibatè, Fednaelle selibatè, Fednaelle pa marye, l pa fiyanse. Ankò. Se sa sèlman m ka di nou fanatik yo, m pap di plis paske m vrèman pa okouran de anpil bagay kap pase, but Fednaelle pa fiyanse ankò, se sèlman sa m ka di. Mwen pa fiyanse. Mwen te remèt bag lan. Dakò? M te remèt bag lan. E se mwen ki te chwazi remèt bag lan. M pa gen bag nan dwèt mwen ankò. M pa fiyanse. E mesye yo, nou pa bezwen vin poze CV nou. Nou pa bezwen vin depoze CV nou. Pase Fednaelle poko enterese. Ok? M pa bezwen CV pou lemoman. Ya, mwen panse nan pwochèn Mwen panse nan Nan lòt relasyon ke m ap gen M ap mete yo, mwen panse nan lòt relasyon ke m ap gen M ap fè pwidans, anpil pwidans Ok Ok but nou menm ki kap pale yo m fè nou konnen sa Paske fanatik mwen yo m pa ka nan manti avè nou Mwen pa ka nan manti avèk nou Mwen pa ka nan manti avèk fanatik mwen yo M pa ka di m fiyanse ankò paske m pa fiyanse Mwen pa ka nan manti avèk fanatik mwen yo

men mari m. M anvi pataje l avèk nou. Men fiyanse m men mari m. Se avè nou m vle pataje l. Ebyen pase sipòte diva nou an, Queen nou an. Ede m met manje nan bouch mwen, nan bouch pitit mwen. Ede m. Help me please. Nenny, sèl fason sa nou ka sipòte Fednaelle se achte yon krèm sou sit lan ki se www.fednastore.com. Sèl fason sa nou ka sipòte diva nou an, chanpyòn nou an, limyè nou an, bèl fanm kreyòl nou an, fanm je kale nou an. Sèl fason sa nou ka sipòte m. Se pa achte yon krèm. Yon krèm sou sit lan. M pral ale paske m pral prete. Pou moun kap dim poukisa biznis lan toujou rele Fedlion an Non sa se fanatik yo ki te bay li Se fanatik yo ki te bay non an M panse se sak fèm kite l Paske se fanatik yo ki te bay li Moman ke pou m chanje l Map chanje l Tande map chanje non an M gen pou m chanje non an Nan moman pou m chanje non an map fè nou konnen ke map chanje non biznis lan Men pou le moman lap rete konsa paske m gen anpil bagay ki fèt sou li Nap chanje non biznis lan Sèl fason ka sipòte m Antanke moun ki nwa w menm jan avèm, ou ta renmen gen yon bèl ti ten nwa w menm jan avèm, se achte krèm nan pou sipòte m. Sèl fason w ka sipòte Fednaelle. Sèl fason w ka sipòte Fednaelle se achte m. Sèl fason w ka sipòte m se achte krèm nan. Gade yon bèl ti moun, hein. Son jambon, son son jambon fume. Kado bel ti pitit hein. Kado bel ti fanm jek kale hein. Kado bel diva hein. Kado fel li menaj jek kale hein. Kado bel pitit hein. Non. Map chanje. Nap fon ti tann mwen poum chanje dakò paske biznis lan se pou mwen li ye se mwen menm ki fè biznis lan se de pòs mwen li ye but m panse ke map gen kont tanm poum chanje non an an atandan m kitel sou non an la paske m te gentan fè anpil bagay sou li m te gentan fè anpil depans sou non an but m oblije kitel. Ok but m prale. Mwen prale but Mwen panse ke nou genyen Yes love Mwen fè sa Mwen prale paske Ok Nali map fè sa but merci pou konsèy nou yo Merci pou konsèy nou yo but pase sou sit lan pou nou sipòtem www.fednastore.com Map tann nou manman m yo map tann nou manman m yo cheri m yo pitit mwen yo sè m yo fanmi m yo boul vant mwen yo map tann nou pou nou pase sou sit lan pou nou sipòte m but mwen prezante nou pwodwi an e map tann nou pou nou vin sipòte m paske se nou m genyen se nou k pou sipòte Fednaelle se nou menm ki tout bagay lan se sipò nou ki bon pou nou ok. Nou konnen deja gason ayisyen depi ansanm avèk yo pa bezwen ankò yap avi nou kanmenm m pa va di anyen de plis sèl fè m konnen sèl sa m konnen m son fanm ki gen kouraj m son fanm ki djanm e m son fanm ki kwè nan travay se youn nan pwen fò mwen youn nan pwen fò Fednaelle se travay paske Fednaelle son fanm ki kwè nan travay anpil m kwè nan travay anpil timoun anpil. Mwen kwè nan travay. Ok. Mwen kwè nan travay anpil. E map toujou di sa anpil respè pou fiyanse m paske li te fon travay ekstraòdinè nan vi m. Li te ede m anpil. Fiyanse m te ede m anpil. Ex fiyanse m. Li te ede m anpil. Map toujou bal respè a. Paske m pat gen pitit avèl. Nou pat gen byen ansanm. Nou pat marye men. Li te fè yon travay ekstraòdinè nan vi m. Se youn nan bagay ki fè m ap toujou ba l respè a e dè ke li bezwen sipò m, m ap toujou ba li l. M pa p ba li l a san pou san, men a trant pou san depi l bezwen sipò m, m ap ba li l. Paske m gen anpil respè pou li. M gen anpil respè pou èks fiyanse mwen. Donk m ap toujou gen respè pou li. M ap toujou gen, m ap toujou bese tèt devan l. Paske li te ede m anpil a yon moman ke m te bezwen l. Li te ede m anpil. Sa pa ka mache, lavi pa fini. Sa pa ka mache antre nou, lavi pa fini. Lavi pa fini. Moun ki marye, divòse, e pa de moun ki fiyanse ki pa ta ka kite. Bòt lavi pa fini. M ap toujou gen estim pou li, m ap toujou ka respekte l, e m ap toujou ba l èd mwen dè ke li bezwen èd mwen m ap ba li l. M ap toujou rete yon fanm fòt, yon fanm kouraj, yon fanm ki gen detèminasyon, yon fanm ki gen objektif, yon fanm ki gen de pitit l ap fè edikasyon l. e map toujou yon fanm ki gen yon rèv ki vle reyalizel e fòk mwen reyalize rèv sa gras avèk nou menm sipò nou map toujou reyalize rèv mwen genyen yo rèv sa m genyen yo se nou menm kap edem reyalizel. Ok mèsi cheri mèsi bokou mèsi pou sipò nou e mèsi pou anpil konsèy anpil bèl konsèy. Anpil bèl konsèy nap banm anba live lan m vrèman kontan mèsi anpil mèsi avèk tout divam yo mèsi avèk tout divam yo mèsi bokou paske nou toujou sipòtem nou toujou la pou mwen nou pa janm lagem mèsi anpil mèsi paske nou pataje live lan tou mèsi anpil anpil anpil lòt live mwen gen poum fè mwen panse map mete badjan pou nou avèk etwal pou nou banm etwal avèk badj. Paske m konnen nou bezwen sa. Merci anpil. Yes merci anpil. M renmen nou anpil, m renmen nou anpil. M renmen nou anpil mes amour but map fini live lan la. Pa bliye al supporte m, pa bliye al supporte m, se seul fason nou ka ede m avanse, se supporte m. But nan nenpot peyi ou ye ou ka achte sou site lan ki se www. Fednastor.com Nenpòt kote ou ye ou ka achte sou sit lan. Nan nenpòt kote ou ye nan mond lan, ou ka achte sou sit Fednaelle lan. E n ap jwenn rad yo trè byento sou sit lan. Nou gen rad yo n pral jwenn trè byento sou sit lan. M ap tann nou mes amour. M ap tann nou. Map tann nou Pou nou sipote m A 25 dola nou ka sipote m A 25 dola selman Nap ka sipote m Monte sou sit la kounya Ou ka toujou pran enfomasyon sou sit lan Apre w achte Ou ka toujou al gade sou sit lan Pran enfomasyon yo apre pou w achte Map tann nou pou nou vin sipote diva nou Sipote fednaelle nou M te kontan avèk nou. Mwen te kontan avèk nou. Kot mwen pral ale? Mèsi avèk tout moun ki tap gade m. Mèsi a tout moun ki tap di betiz yo tou. Mèsi avèk tout moun ki tap banm love lan. M renmen nou anpil. Facebook. E m nap wè m live pi souvan kounya paske fòk mwen pwomote krèm nan, fòk mwen pwomote biznis mwen. M ap live pi souvan kounya. Kot mwen te kontan avèk nou, mwen te kontan la avèk nou. Mèsi. Je t'aime aussi ma chérie. Bèl anj. M renmen nou anpil.

Merci avek rit um nation yo. Merci beaucoup avek tout fanatik lot medam yo kap supote m. Merci m renmen nou anpil, m renmen nou anpil. Lili studio de beauté, Lili studio de beauté nan Sendomeng, Las Americas. Pa bliye toujou pase nan Lili studio de beauté. E tre byento ak 15000 moun kap gade m la, tre byento nou gen pou n jwenn Fedna Hair. nan sendomeng bay may li rèn dè cheve trè byento mwen gen stò cheve mwen an kap ouvri nan sendomeng kap e cheve sa yo kap sòti nan may li rèn dè cheve trè byento mwen gen stò cheve mwen an kap ouvri nan sendomeng e cheve sa yo ap sòti nan may li rèn dè cheve make l make sa Bèl bouzen sendomeng mwen yo. Bèl medam sendomeng diva sendomeng mwen yo. Trè byento m gen store cheve m nan kap ouvri nan sendomeng e cheve yo ap sòti nan Maile reine des cheveux. Maile reine des cheveux Fedou hair kap sòti nan Maile reine des cheveux. Fedou hair by Maile reine des cheveux trè byento m gen store cheve m nan kap ouvri nan sendomeng. Ok but degaje nou poun vin sipòte m nan sendomeng. Degaje nou nap jwenn cheve maylio yo nan sendomeng paske se store pam nan k pral ouvri diva nou an pral gon new store nan sendomeng diva nou an pral gon store nan sendomeng diva nou an pral gen yon store nan sendomeng diva pral gon store nan sendomeng. Ok Map tann nou sou Instagram paske m pral live sou Instagram fòm al bay moun Instagram yon ti love Tann mwen nan Sendomeng Ok ma chérie map tann nou Bye bye